M pran nan meli melo pi rèd wi Mwen m sezi Mwen m sezi M fenk mele la ooh baby
ooh Mesye si ooh Mesye si nou wèm gon kado m tap bay maten la kiyès nou wèm tap bay li la. Alèn pa gen bèl fanm ki rele la manman men waww yon lè map dòmi m konn bèl ti fanm ki fon bizou pou mwen m fè jounen m pa bwè dlo non. E mawozo ye. Mwen menm tout moun konn sa gwo soulye kap mache.
Merci.
Ti koulè sa m gentan wè son ti koulè venezyelyèn gade l byen nan foto a pou nou wè sa naturel. Video call silvouplè. Video call silvouplè gen anpil moun ki rele talè w tande yo di w mesye mesye yo bay medam yo yon ti chans pou yo rele non mesye yo ooh genlè m resi gon bèl fanm ki rele a tou.
Sa pa gen mal.
Ou mete kou a tro a wi. Wi bonjou madam.
Ou tap palem mal poukisa. Bonjou madam.
Sak gen fanm pa va an plezi a sak gen bon yo fè w bèl fanm. Kote bèl fanm nan?
Bon m fèmen kamera a. Pa vin ba medam yo manti la a. Ou pa bèl fanm. Ou vin la pou ta vin bay manti. Nou 2 bèl fanm. Dwapè nou parèt ou tou lèd deja pase krèm. Fanm okay gouye. Ou two lèd deja m tande bèl fanm kot bèl fanm nan fanm kape ren wi fanm kape ou poko janm fon nèg voye pou 2022 a sou video kòl
ou poko janm fon nèg voye sou video kòl
goodness ou poko janm fon nèg voye sou video kòl.
Toutan. Pou m ka fè sa. Goodness ou poko janm fon ou janm fon nèg voye sou video call? Toutan toutan.
Konbyen tan sa gen konsa konbyen mwa konbyen jou? Pa gen sa pa gen mwa sa sa gen de twa jou ou konnen fòk nou fè bagay yo. E ou menm Kami ou konn fè sa deja? Kami! Ooh! Kami!

Goodness ki pòz ou plis renmen Goodness?
Ki pòz ou plis renmen?
Rale dra sou ou pou m wè si w ka bon backshot. Rale dras ou Rale dras ou pou nou sou kapon bak chat. Gen medam ou wè ki pa rele la e pa rele yo pa ta rele vre nou wè pou kòz yap fè fo kòmantè an paske yo pa bèl fanm yo pa ka rele enpi yo pa ka pale nan sosyete tou e pa rele yo pa ta rele m Frida ou genlè pa lakay ou.
M la carmel map pale a Alexia. Sa kon tris konsa bout granmoun nan la marozo a vini marozo a gwo soulye a gwo tenis lan kounya li ou tal nan salon konn al mete ti kòman sak nan tèt ou a kòmanl rele ankò. Pouki marozo k bay kob sa menm. Mesye oo blòdè pam yo ap pase mizè wi depi nou kite fanm lèd. Apa ou pale la. Zanmi w oo. Sa m trese m sot travay m trese yo. Blòdè pam yo sim gon fi m tap bay yon kado maten an la pou bèl fanm sou live la kiyès li tap ye kiyès nou tap bay li map wè e goodness fon ti kanpe ankò pou m wè kiyès yo pay di paske ayisyen pa wè twò byen blòdè pam yo Taïna fon ti kanpe pou nou wè paske m wè twòp moun kòmanse ap genlè kèk kouzin nou kap vote anba live la pou ou m pa kwè Goodness fè ti kanpe pou yo ka wè silvouplè di m gon moun nou tap bay yon prim maten an la pou e pa bèl non kòmsi ki ka fon ti kraze yo pa bèl ki ka fon ti kraze kiyès li tap ye ou menm e maril wap.
Goodness fè ti kanpe pou yo ou ankò cheri. Goodness chay banm di w, se isi a ki retire strès wi baby. Isi a pa gen lòt kote ki ka retire strès pou ou ke isi. Tanw kanpe ren fè ti kanpe pou yo ou ankò cheri. Pou yo wè kòmsi si yo tap ba w yon kado si w ka fè yon 3 dola oubyen yon 4 dola. Fanm kanpe ou pa bezwen rale rad la fanm kanpe e pa nan fèt ou prale fè ti moute wi fè ti moute l li ka moute toujou vire pou li ka moute toujou fanm kanpe wi fè ti moute l.
Mèsi a tout bebe m yo.
Goodness fè ti moute rad la fanm kanpe ren. Li paka moute plis. M pap kanpe la toutan yo pa banm kado. An an. Kado sa kanpe sa kanpe sa fèt yon lòt jan. Fanm kanperen nou ka genyen lòt defo men se pou fanm nan nou ka genyenl. Kisa ou genyen kisa fanm kanperen genyen.
Fanm kanperen pa gen gwo vant.

Nou pa gen gwo vant. Yo zanmi ou. Zanmi ou. Yo zanmi ou. Gwo tèt chaje. Stephania met telefòn nan kanpe kanpe pou yo ka wè ki fòm ou genyen.
Mèsi Nico. Mwen fè w grimèl sa se sak fèm pa ka anafè avèw ou two lèd deja pou fè enteresant on vye far ou sot pase krezi klou nan bouch ou yo diw fon ti kanpe ap fè enteresant. Pou yo wè si w ka bay kòmsi ou menm si y ap bat ou ak ti dlo cho. Ou konn wè ti klou gagit? Si w ap fè yon sou vye kraze nan figa w, mete ti klou gagit nan chosèt, nan de chosèt ansanm. Pran ti klou. Se vre wi. Mèsi pou tout kado a. Ou kwè kèk mawozo y pray fouye la monte valiz nan men ou kwè kèk mawozo y pray fouye la maten an la. Vire pou nou wè w.
Non pral kote w konn konnen an.
Ki bò? Kote w konnen w konnen an. Nan kèk mawozo, kèk mawozo k vann w vye san dola bout nèt. Chè bro, mawozo m yo ap pase mizè. Humm.
Prale kote w konnen w konnen an. Fè ti vire pou nou wè w Figaro. I agree. Li pa mal non. Kòmsi si w mare 2 men l avèk fil fè, vye fil fè ansyen an, ou mare 2 men, li ka pou yon vye bagay. Li pa twò mal ke sa non. Jan m panse a. Men, fanm Kaperen, ou di fanm Kaperen pa gen gwo vant?

Dakò. Pa vre non. Lè youn di nou sa isi a nou panse e manti. On mawozo ki gen mawozo a vini. Kounya mawozo a voye rele ui. Nou tap di nou sa nou panse e manti. On gwo vye mawozo ki gen. Rale dra a sou ou Goodness men yap baw kado rale dra a sou fon ti moute rad la vye rad sa sou ou bèy ou achte pou 4 dola nan Macy's oubyen nan JCPenney konn wap vin pwopòz yon koun nou pral

Madam ki rele a video kòl silvouplè. Konbyen blòdè anba live la la ki vle Konbyen blòdè anba live la la ki vle bat la ponwèt maten an la Dim Konbyen blòdè anba live la la ki vle bat la ponwèt la m pral jere bagay yo la pou nou la Sèlman di yes. Kami m pral fèmen kamera a.

Pami, depi ou tounen la ak menm rad sa yo ankò blòdè pam yo dim mete w atè. Fè ti kanpe pou yo ka wè Taïna yap voye kado pou ou. Mwen menm sim ta fi, sim ta fi kòmsi gen live m tap parèt ladan m tap pran pòz map fè ti manje, ti bay sou mwen. Lòt jou m parèt nan yon live, m wè yon ti pitit tèlman byen abiye m fè l kado 3 lyon. M fè l kado 3 lyon. Ooh jezi Ooh gade yon bèl fanm ki rele timoun M won la bèl jiji rele la timoun Genlè li pral vin pran kado a vre Oh waww Pral gen zen. Pral gen jalouzi vre. Depi yon moun rele video call silvouplè. Depi yon la belle chichi rele la konnen pral gen zen. Fè ti kanpe fè ti vire pou yo wè w Taïna pran pòz son bagay wap pran. Cynthia fanm janm tap enteresant. Sa tap enteresan ou fèt konmsi son bagay wap pran nan kay la konmsi yap ranje ti kolan pou ou konprann epi gade wap gade yon nèg bon yon lion timoun gason pa bezwen anpil non poul fè w kado gason yon senp ti jès ou fè ansanm avèl sèlman epi mwen m gon tifi la dènyèman m wèl sou katye a janm wèl la konmsi bay m wèl konmsi l abiye byen m di ou paka mache a pye m achte yon machin pou li pou 19 mil dola m pati wi.

Chèch a fè tout sa fè pou yo wi fè kou fè kou somèy ou pay pran nan kay la Taïna ou wè Goodness kouche janl kouche ak yon gwo vye dra sou li oh waww. Mwen mwen pa voye kado pou m pou m kanpe pou kisa. Ou vire twò vit Taïna ah.
Ey poze w. Taïna vit Taïna si w pa gen telefòn ekri m gen blòdè kap banm yon telefòn la pou m baw. Ebyen ok cheri map ekri w m bay yon telefòn.
Voye kado a mwen map kanpe m danse ou paka nèt di m kanpe danse oh oh e konsa bagay yo fèt. Medam silans e bonjou la bèl jujit.
Bagay yo pa fèt konsa. Ayayayy bonjou la bèl jujit. Bonjou.

Ou rele la silvouplè pou bèl fanm oubyen ou rele la ou gen yon bagay ou anvi di nou oubyen ou vin Pou yon ti tret. Medam men moun nan rele si se jalouzi nap fè di nap fè jalouzi la bèl jiji poukisa ou rele la pou bèl fanm silvouplè
poukisa ou rele la la bèl jiji pou bèl fanm silvouplè Taïna ou tounen ak mayo sa ankò Kami Kami ou tounen ak mayo sa sou ou ankò Kami. Met telefon nan kanpe fe ti kanpe pou nou ka wèw silvouplè. Met telefon nan kanpe ralonti bak byen si w pa gen telefon ekri fe ti vire pou nou ka wèw.

Nip. Nip se depatman an? Nip se depatman an? M te nan bouk Lazil, bò plas la m te rete la. M konn ti fòm Lazil. M pa Moriso Aken, Moriso Lazil, gen Moriso Lazil, gen Moriso Aken. Èske ou konnen lafanmi Chaloten?
Lazil? Wi!
wi.
M te renmen avèk ou ti fanm nan fanmi sa e bon ti fanm m pap baw moun manti sa m paka baw manti bon ti fanm yap viv nou jersey sa sim pale mal de yo bondye ap kalem sim moun m ye jodia la se yon nan moun ki kontribye nan mwen m pap baw manti non se verite la fanmi bon ti fanm m te renmen avèy sa m pap baw manti. Li menm, e sa k fè m di yon moun, bagay w ap di lanmou long distans pa egziste a, sa se manti. Nou te renmen long distans, li pran paspò l la, se te epòk li te New Jersey, lè yo konprann, l al wè m Ayiti, vin debake, vin ak tout bagay pou mwen. Sa m pa ka pale mal de yo. Verite. Sa a, li te kite m, se mwen ki te fè erè. M pa bay bay manti, m pa bay bay manti.

Diw komsi wap beny ak ti dlo cho ou konprann men si w fèm fè jalou map koupe w ponyèt ou m pap baw manti ou konprann ou ap kite m wè wap kite gout lèm gen plis kado ke ou moun yo e kado moun ap bay la se kado moun ap bay la e kado moun ap bay la mwen menm m pap baw manti goodness m pap baw manti ou pa mèt rad pou yo baw kado la non.

Kay li ye humm.
Map fè live la mezanmi yon bèl fanm paka rele menm yo tèt yo pa jwenn kado bon ti dam ki sot dim relel la poul vin rele pou bèl fanm. Map voye pou ou prive cheri.
Listen.

Wi wi gen moun se gen moun fò ede yo kami fè kami fè ti kanpe kounya pou yo vin kami kounya fè ti kanpe pou yo mache gen fanm ou wè pa paske yo lèd non kòmsi yo pa nan menm si yo te nan menm yo tap vin bèl nou tap okipe yo nèg ki nan menw wè gwo soulye yo yo pap ba ou kòb ou pa bezwen mache nan tout kay la cheri vye frijidè sa w ap ouvè a son bagay w achte kredi lòt bò a la ou poko menm peyel menm ou konprann tout moun wèl. Manman ou poko menm se sou kredi ou achte tout mèb nan kay la ou fè yon kredi pou 3000 dola ou bay 200 dola chak mwa ou pa vle vin gaye kob. Sa tou pa bon. Ou konprann? Sa tou. Met telefòn nan kanpe goodness pou yo ka wè ou pa bezwen mache nan kay la ou pa bezwen bannou wè mèb. Sa tou pa pale wi sa tou pa bon m vin de yon bagay map desann nan m al nan chanm mwen. Rale yon ti bak pou nou wè w.
Ralon ti bak, ralon ti bak, ralon ti bak. Moun yo pa voye kado. M pral dòmi. M pral travay pita.
Fon ti moute rad la tou piti pou nou wè w. Fon ti moute rad la. Rad la twò long. Men y ap ba w kado kounya. Wè bagay yo. Ou wè Kami? Ou wè sa m di nou an? Fon ti moute rad la l twò long. Wi fon ti mouke l fè ti vire konnya pou nou wè.
Love wi met mwen li. Li pa mal non. Li pa mal non komsi sou bal ou metel andan yon doum yon gwo doum ble yo epi ou lage kloroks ou lage bagay ladan pou byen bay li la. Cherline vide yo kòl silvouplè.

Gade. Se sam tap diw la wi Taïna ou pa ou manke kwè wè kòman yap bat kato Gon foti moute rad la gò kòman yo rele ankò gò dòt gon foti moute rad la Fè ti moute rad la ou pa gon ti Godness banm fèmen kamera sou a met yon ti pantalon sou ou cheri pou yo ka wè banm fèmen kamera pou ou tann Ay sak sou wa nou pap plede baw kado konsa menm Godness eskizem Ke Bondye beni w Godness ou mèt m fèmen kamera sou Sherline ouvè kamera w cheri. Nèg yo pa ka plede baw kado konsa konsa Al met yon ti kola sou ou oh mezanmi Nèg yo ap plede baw kado konsa Al met yon ti bagay sou Kami fè ti kanpe pou yo wè Kami fè ti kanpe pou yo ka wè w.

Waw. Goodness nap tann ou cheri. Al met yon ti bout pantalon sou ou. Pap mete bout pantalon sa. Pap met bout pantalon non. Fè ti pou nou ka wè w byen paske gran rad sa ap ban nou blof depi talè a. Kami sa m tande vin dèyè Kado. Paw ret a 53 la. Te sèl ou pa janm fon pa. M tande w vin dèyè Kado. Ou rete la ak yon gran rad long sou ou. Fati monte rad vè a pou nou wè yon bagay. Men Sherline apèn moute gentan nan 299. Sherline apèn moute wi. Men li wi. Men li wi. Sherline fè ti moute rad la tou piti pou nou bay Jerry. Ti rad vè a. Fè ti moute pou nou wè. Sa wap fè konsa madan Rene. Fè ti moute rad la tou piti pou nou wè Sherline. Sherline nan pa bèl fanm non men ou ka reziyew lè w sot travay ou reziyew. Bon men lòt la ale. Kiyès k ale la? Kiyès nan yo k ale la? Bon, li pa fè anyen. Mwen konn li pa fè anyen la. Yo di kanpe, li fè kanpe. N ap tann ou wi kout nèg. Lè w prè di m ouvè kamera a pou ou. Men li. Lè w prè di m. Met yon lòt rad. Ok banm ouvè kamera a pou ou. Fi pi mal ke janl te yè lap voye w ale wi. Sa wap fè la. Blòdè pam yo pa ba Godness yon goud kado pa bal anyen. Pa ba Godness anyen kitel janl ye a. Liline vide yo kòl silvouplè. Rete konsa. Liline vide yo kòl silvouplè. Pa ba Godness anyen. Pati vire ankò pou mwen Taïna. Oh wow. Bay ti tap ankò mwen Taïna. Bay ti tap ankò mwen. Banm fèmen kamera pou Godness ankò paske m wè nan tenten lap pase moun kado vin pran. Pa ba Godness kado pou mwen. Nan tenten lap pase moun la. Kami an ou menm? Mwen Kami m pap baw manti. Si yon nèg baw yon kado Kami ka vle li baw yon kado. Kami kami yon moun nèg vle ki bon kado paske pa gen kado li pa gen anyen pou fè ak kado yo lap baw men ou menm pa ou pa pa de tenten papa ou vin dèyè kado kounya pou yon blòdè ap travay di nan solèy pou baw kado ak rad jak sou ou la men kèk mawozo parèy ou li Taïna ban nou ti tap ankò pou nou wè cheri o waw Taïna ban nou ti tap ankò pou nou wè cheri cheri ya ou ale twò vit cheri.

Liline fè ti kanpe pou ou waw kilè ti tete yo kanpe toujou Liline rale bak pou nou wè w cheri ou gèlè men moun ki pral fè kado sobi Kami Kami map met ou atè wi rale bak pou nou Caro Liline Liline rale yon ti bak pou nou Caro ou kèt
rale yon ti bak pou nou Kote konbyen blòdè kap bat laponèt la.
Ralonti bak pou nou ka wè li pi byen. Sèlman medam kap rele yo nou wè ki stil medam kap rele depi ou vin rele ak grenn rad la map tou bloke w epa mete w atè non Liline ralonti bak pou nou Liline si w pa lakay ou ekri m map peye 6 mwa kay pou ou cheri
Ok fè ti vire pou nou wè Liline Liline e gwo bout pantalon sa w met anba bagay sa la Liline. Bagay pa tap bon. Oh wow Oh wow Blòdè pam yo si nou vle ou konprann Liline fè talè la ou pral wè Liline pase a 500 wi Liline fè ti kanpe byen cheri pou nou wè Oh wow. Nelly, men sam tap di a. Taïna cheri al chanje ti pantalon an baby, depi talè ou la ansanm avèm, men Liline gentan nan 211. Nelly, pa ba Goodness yon piyanp ankò, pa ba Goodness yon piyanp, janl rete a pa bay yon piyanp. Camie an menm banm si nou vle nou bay nou bay.
Mane, ou pa vle yo banm kado Mane. Epa mwen k pa vlew baw kado ou pa wè kòman Liline moute. Ohh sa se liline. Liline sa ti fig ankò pou nou wè cheri. Taïnaï chanje pantalon an non cheri petèt map baw konsèy ou pa vle. Kèt. Amen fèmen kamera a. Li gentan fè Banm fèmen kamera a boo. Kèt. Liline fè ti leve rad la a kout ankò pou nou wè cheri. Liline fè ti leve fè ti leve l plis liline.

Map tann ou al chanje pantalon an non Taïna chérie map tann ou chérie. Bon ok banm fèmen l pou ou baby. Oh waw waw boo ou konnen m pa gen bann tanzantan map plede voye. Ala wadjò pral fèmen live la pou al voye nou pou nou.
Liline pa souke kòw twòp chérie fè ti kanpe gade kon ou rale rad la ap desann twòp ou pa gon lòt rad Liline
Liline ou pa gon lòt rad chérie. Ou pa konn lòt rad. Liline fon ti rale. Sa li fè moun nou pa konprann. Sa gonfle devan w. Avè rad sa m te dòmi. Liline sa gonfle devan w konsa cheri ou gen rè. Sa k fè mak sa parèt nan ou konsa ou gen règ Liline. Liline sa se règ li ye sa son kotèks wi Liline. M pa gen règ ankò. Sa a son gwo tèt ti bwa gonfle konsa wi lele. M pa gen rèd ankò.
Anmweyy mezanmi timoun m pa kapab.
Ou rete la. Silvouplè medam ki pral rele yo nou wè kòman medam yo ye nan live la silvouplè m pa pran konseye m pa pran konseyè M pa pran jij m pa pran grefye silvouplè nan wi. Goodness fè ti kanpe ankò pou nou Caro cheri. Ou konn ou di ou pa renmen rad lan. Rad la twò long Goodness cheri o mwens ou te fout gade kòman Liline parèt la ok Goodness met telefòn ou an kanpe kanpe jan Liline kanpe a Goodness rad sa yo pa met avèk soutyen fò ou eklere m dou sa deja man gade kòman tete Goodness parèt rad sa yo pa met avèk soutyen.
Cheri sa se tante kou. Kèèt tante kenbe ankò m wè Liline oh waw oh waw Liline fè kòmsi wap kou jan w kanpe a Liline fè kòmsi wap fon ti moute rad la pou nou wè cheri ou mèt parèt kòmsi parèt dèyè do bagay la pou nou pa wè bout anba a nèt kòmsi jis ban nou yon ti jòf nan kilòt la tou piti pou nou wè pou nou wè ki koulè li ye Fon ti ban nou ti jòf nan koul kilòt la pou nou wè ki koul se oh my God ban nou jis ban nou wè ki koulè li ye Liline wouyy Liline kenbe la wouyy M pa gen m pa gen yon kilòt sou mwen. Ou pa gen kisa? M pa gen yon kilòt sou mwen. Foulay. M pa gen kilòt sou mwen. Foulay.

Yo gen dwa vle bezwen montre berejèn yo oo sa oo. Genlè sa
Genlè sa Liline ban nou wè cheri Fè yon ti vire pou nou wè Liline pa li kòmantè cheri pou pa strese Fè kòmsi ou pa wè kòmantè yo Liline fè ti bagay pou nou wè Liline Ok Yaa

Cat.
Cat. Tete. Al, al dim la Taïna. Taïna joute talè ou te pi bon. Me zanmi Taïna ti wò, pito mete ti kolon. Devan bon Taïna, kounya nou wè. Fati kanpe Taïna pou nou wè.

Li pap bay kado non epi lap pale.
Wi li pap bay kado non lap pale li pi cho la. Banm kado vin pranl. Banm kado vin pranl. Ket fatik anpl waw. Wale tou pa vf deyò vit konsa liline waw.

Yo genlè.
Ou ba yo trop stress ou pa voye kado moun pa voye kado. Non bloke yo bloke yo.
Tiktok gentan dim sa men fanm kanperen rele wè goodness wè bagay yo yo bloke yo tiktok gentan dim sa. Ou menm ki fè yo bloke yo wi yap fè trop dega. Kèt gen fanm ki pi move k pral rele la kèt kèt gen gason kap rele yo mezanmi gason kap rele yo poukisa gason kap rele yo mesye goodness waww goodness fè ti desann ou desann kamera a twò vit goodness kilè vye telefòn ki nan menw lan son vye galaxy s 6 non
sa ap diw la sa lye non.
Fè ti desann telefòn nan sou ou pou nou bay goodness. Kenbe telefòn nan byen. Rale vye dras. Kite moun ki bezwen patisipe yo rele pou ou pral wè yo rele. Yo pap menm fè yo pale anpil menm. Fanm ki fèm m pral voye.